Operasyon li ye ok epi pa bliye tou bèm atandan tout nèg kidnapè yo yo son trè entelijan e pwofesyonèl men se sam pral mande w èske w panse nou gen kidnapè paske sa nap pale la aktyèlman la yo son trè entelijan e pwofesyonèl nap pale de bagay de yon nivo nèt sa vle di ke de kidnapè entènasyonal nèg nèg ki gen mwayen tou se pa senpleman m te ka di w zam non men ki gen mwayen tou kote pou yo mete moun nan pou aparèy pa ka rale yo metan m pa konnen nèg isi gen tout bagay sa men si nèg isi ta gen bagay sa yo se ke polis nasyonal nou an mèt tou eti ekòl li mèt tou eti ekòl nan bay sa yi pa ka fanyan avèk an tou ka dènye analiz nan fè sou kesyon sa si pouvwa te konn nan pale avèk mesye kidnapè sa yo la nan pale de mesye ki kidnape e dominiken yo ke n te analize deja isi a nan maten deba si pouvwa a te konn nan pale avèk yo epi pou yon rezon kèlkonk gen de pwomès ki te fèt ki pa respekte oula la se okazyon pou yo jwenn tout sa yo te mande tout sa yo te gen kòm dil avèk pouvwa a si an fèt pouvwa a pral antre nan negosyasyon liberasyon dominiken yo ke l pa ka pa antre Men, men. Ke l pa ka pa antre. Mwen. Paske la se mwen kesyon de yo kidnape de Ayisyen. Apatenan ou di mwen apatenan politik yo se ka petèt yo do kan politik ou ben do sektè klè. La se mwen kesyon de leta a leta. Wi, sektè a se mwen yon mwen tout leta a leta. Leta a leta. Mwen yon mwen tout mwen yon mwen tout. Mwen yon yon mwen tout la. Li ka aplike la tou wi. Wi.
Yon lòt fason. Te ben.
An nou fon ti gade l. Sipozon ekip ki genyen dominiken an manyen youn manyen tout vin fè yon reyinyon ansanm,
yo di a non mesye sa a nou gen lontan nou pa gen kòb nan pòch nou, se yon okazyon pou nou gen kòb.
Mentnan yo gen dwa itilize dominiken sa yo pou manyen youn manyen tout ranfòse,
ranfòse, sa vle di ou ka tande yo di w nèg yo se la yo ye poutèt yo gen tan deplase yo ou pa ka konn ki kote yo ye non, paske yo tout vin fon sèl, e yo deside sou lajan kap pran an, men koman pou yo separe l, ou wè manyen yon, manyen tout ka chita la pou yo fon gwo kòb. Tout pwomès ki te fèt, se moman pou tout bagay respekte la jodi a la. An tou ka, donk son dosye nap swiv isi an, madam mesye, donk ale emisyon maten deba. Bon se vreman sa yo li te chaje a wi. Se, se, gwo koze, ok, an ale, e nou pap kanpe non, nap ale rapid, rapid, rapid, paske tèlman gen koze sou tab la. Nou gon pwoblèm avèk entènèt nou kap koupe de tanzantan sou tan el koupe sou youtube la pwan ti pasyans lap rekomanse eske li bon kounya mesye tout bagay korèk ok donk ta sanble tretman an pa twò di non pou nèg yo tretman an dominiken yo non nèg ap byen viv wi biyè yo nan men yo non mesye nèg ap byen viv menn wè yo tande menm entèprèt la menm entèprèt la entèprete pou yo wi wi menm entèprèt la entèprete pou yo wi entèprèt la ap travay aktyèlman lap travay men wi wè entèprèt la li vrèman enpòtan wi non mesye

Nap gade Lizalouto Nap salye Nap salye tout ekipi gòl kach la Nap salye tout ekip gòl kach la Pierre Martin a tout Avan yè m resevwa yon apèl Ou konnen isi an maten deba E odyans ke n genyen an son bagay Tèt chaje Tèt chaje paske la nan moman la se nou ki gen pi gwo odyans lan Nan lè sa nan peyi an E pa de moun k ap rele m pou gòl kach Epi gon granmoun ki rele m li di m mèsi pitit pitit gason m Sa k pase, li leve avèk 500 goud, epi la l pran chans li, la l pran chans li nan Galkach, li gen epi kòb la, o o, 15000 goud, li rele m, li di m, pitit gason mwen, bon bagay, Galkach sa bon bagay, donk m ap salye tout ekip Galkach la, pa bliye madam mesye, ou menm ki ta renmen, donk mete lajan nan pòch ou, donk se Galkach ke li ye, donk se yon pakèt jenn gason, jenn fanm, ayisyen, ki deside donk envesti nan peyi a. Donk ou kapab ale sou sit entènèt www.goldcashhaiti.com ok wap monte sou sit la wap enskri epi pa bliye m tou di w ke lè w monte sou sit gold cash ou enskri a nenpòt ki moman ou ka patisipe nan yon tiraj de moun ke gold cash pral bay travay atravè le peyi donk jèn gason tou ki vle fè biznis monte sou sit la wap jwenn yon kote ki di w men kijan Ou ka fè biznis avèk Eugol Cash. Pa janm bliye sa ok. Donk Eugol Cash nan moman la se vrèman konpayi k ap mete lajan nan pòch chak ayisyen, chak grenn pitit peyi a. Epi yon bagay ki senp wi, trè senp wi. Se yon kote ou ale epi ou monte sou sit la, ou jwe, donk si w yon jwè foutbòl, yon jwè ke w renmen, konn gen match, ou jwe sou yon match, ou jwe sou yon ekip. Gen lòt jwèt tou, gen kous cheval, donk ou kapab monte la, ou monte ou jwe sou pye yon cheval. Epi kòb la fèt rapid ok.

Le chef de gang evade Anel Joseph n'est pas attendu au village de Dieu. Fon kanpe la.
Sou tèks sa la a, map di nou nou menm moun latibonit, enben depi nan zòn Senmak Ponsonde nou ye. Ponsonde wap tande maten deba sou radyo presizyon. Senmak wap tande sou dinamik epi parizyèn. Ann ale!
Hier vers une heure de l'après-midi, E pandan m chita nan biwo m, epi telefòn mwen kòmanse kraze. Fòk mwen di n madam mesye, m gen yon telefòn ki satire, e l ap trè difisil yon moun ki pa nan kontak mwen swa ap rele m si se pa yon mesaj sms ke w voye, oubyen ou voye yon mesaj sou mesendjè, menm la ankò. Si se pa yon mesaj sms ke w voye ban mwen, l ap trè difisil si w pa nan kontak mwen w ap rele m e ke pou jwenn Louko Désir. Poukisa? Paske m pa m pap ba w manti fò m t al gade nan Digicel pou m wè ki volim apèl ke m resevwa chak minit ok. Donk apèl yo vrèman anpil anpil anpil anpil anpil. Epi lè m gade telefòn mwen pandan tout epi m tcheke sms mwen epi gen moun ki di m. Louko Dezi jounalis peyi a monte sou WhatsApp al gade pou wè sa kap pase nan peyi a. Sa atire atansyon m. Epi m monte kounya a donk m ap gade m wè imaj, videyo prizonye nan lakou kwadèboukè nan lari kwadèboukè zam alamen moun kap kouri m ap gade videyo. Yo di m prizonye vann pi byen pase lo patat. Wi prizonye kap kite. kap sote miray men peyi annatandan tout lap trè difisil pou yon nèg soti nan miray anlè tèt miray sa pou lage kò atè pou pye w pa kase m wè gen yon la ki di l soti sen michèl wè lap mache lap mache e bwate lap mache bwete klotop klotop klotop se siw ke pye misye gen lè kase paske si l soti anlè wi paske m ap gad si l soti anlè pou lage kò anba Frèm pa baw manti lap trè difisil pou pye sa yo pa kase. Paske gwo pòtay la pat ouvè kòman. Wi gwo pòtay la ouvè non yo pase pa gwo pòtay la vin ouvè aprè lè yo fin touye chèf la donk komisè divizyonè la donk Hector Paul Joseph aprè sa nèg yo pote boure. Misye fèk pran djòb la wi desanm. Fèk pran djòb fèk pran djòb ok epi map gade yo di Anel Joseph ale yo gentan nonmen yon depite Anel Belizaire yo di. E gwo je jale. M ap gade toujou. Epi m pran telefon mwen m rele baz. Kwa de bouke. Yo di plougo de di. Kwa de bouke kaze. Moun zanba kaban yo e la. Paske prizon yo gen sak gen zam nan men yo. La polis ap tire. Dok gen pil moun kap mouri la lougo. M di a zen pete. Mwen chen m fon kanpe. Di map retann pou m wè petèt ke kèlke tan aprè pou m konnen egzakteman sa bagay la ye. Madam, mesye, fò m di nou klè. Jodi a, fò nou ka fikse responsabilite yo. Mwen, nan nivo m wè bagay la rive la, fò n ta pran konsyans pou n met tèt nou ansanm pou n di, Nou pa kapab jere tèt nou. Fòn fòn fòn klè sou sa. Mwen m pap ba nou manti. Sa ki gen la kòm pouvwa avèk sa kap vini. Pa gen youn kap twò diferan non. Pa gen youn kap twò diferan. Paske nou abitye a sa deja. Ok nou abitye a sa deja. Men se domaj ke se nan eta sa ke nou ye an 2021. Anel Joseph. Chèf de gang a Vilaj de Dye arete Okay. Yo mennen l Pòtoprens nan Bènamez. Li pran swen pandan yon tan. Apre sa, yo mennen l nan prizon Kwadèboukè. Ou konn sa ki endinyan? M ap gade tèks yon polisye ki wè l pral mouri. Avan l mouri! Lap di tout fanmil la ale babay babay babay babay on polisye ki pran bal sou kabann lopital li mouri paskel pa jwenn swen avanl mouri petèt sur son lit dagoni map gade tout tèks misye ap ekri fanmil pè mateta tout male jose lesidò male entèl entèl male papa male bòs soudi bòs soudi male male male mpaka ret ankò mprale nou pap wè ankò. Konprann byen wi, paske polis la wè l pral mouri epi l ekri yon dènye tèks pou l ap di tout moun ale. Li di m ap mouri men sa peyi m fè m. M gen 25 an daj, mwen nan lapolis, m pran bal, m pa jwenn swen, m ap mouri pou mank de swen. E de fèt li mouri. Yal antere l tout. Mwen m wè polisye nan lari a pa leve pou yo kòmanse tire tout moun nan peyi a. Se yo menm ki pa vle l. Paske ki pi gwo endinyasyon? On polisye ka gen jodi a. On Anel Joseph, chèf de gang, touye yon pakèt moun nan Latibonit, touye yon pakèt moun la nan Matisan, yo arete l, yo ba l swen bènamèz, yo mennen l nan prizon. Epi lè l rive nan prizon, kèlke tan aprè, li fè yon videyo pè Mateta tout anndan prizon an. Li fè yon videyo, li voye bay zanmi frè l yo, Pou l di yo mesye pa fatige nou map deyò kanmenm map lage kanmenm map kraze prizon sa kanmenm paske pitit ogou feray pa konn pèdi batay nou konnen ke prizonye pa gen dwa gen telefòn nan prizon
tande wi prizonye pa gen dwa gen telefòn nan prizon aprè bagay la kelke tan ta aprè ou tande gon tantativ devasyon ke anèl joseph fè anndan prizon an. Madam mesye Mezanmi kiyès ki responsab kote responsab yo Kiyès ki responsab mezanmi kote responsab yo Vwala ke jodi a Anèl Joseph òkestre li kòmandite yon evasyon e de fèt li reyisi de fèt li soti De kisa nap pale la Bon de kwa nou palon De ki sa n ap pale? E pa posib. E pa posib. E se la a wi pou nou kòmanse. E pi nou vle pou moun respekte nou? E pi nou vle ke Dominiken jodi a men respekte nou? Ou diyan nou vle pou etranje respekte nou? Pou an plen 21 èm syèk ou gon peyi ki prale de skandal an skandal chak jou son kesyon Ayiti, Ayiti, Ayiti, Ayiti. Skandal, skandal, skandal, depi yo di skandal nan karayib la, yo di Ayiti. Depi yo pale skandal nan karayib la, yo di Ayiti. Ayiti, Ayiti, Ayiti, skandal, skandal, skandal. Mezanmi, an serye non. An nou serye. An nou serye. Li pa nòmal, li pa nòmal. Ok, metan an nou gade a kiyès evasyon sa pwofite. Ou pa ta renmen... Avan w rete nan pwofite a. Avanse. Bon. Louko, ou prezante Anèl. Men fòk nou prezante tou, pandan w pale Anèl la, gouvènè oubyen responsab leta yo, sistèm sekirite oubyen prizon, yo tou ladan l. Tout moun responsab, monfrè.
Ok. Menm andedan tout. Maten an.
Se bon prizonye kòm nan do yon grenn maten ki kraze prizon non. Non, non. Li fè videyo, li voye bay tout moun, li di l ap soti. E anplis, li te fè yon premyè tantativ deja, ok, ki echwe. Konprann byen wi. Donk sa vle di ke pou Anèl Jozèf arive òkestre sa, ekoute, pou l kòmandite l, li pa fè l pou kont li. Vwala. Li gen telefòn nan men li, ok. Moun deyò e moun anndan pwobableman. Moun deyò, moun anndan, tout bagay.
Gen yon moun ke sistèm nan. sistèm nan neglije. M gen enpresyon valè pèsonaj la, kòm se an Ayiti yo pa janm bay moun valè yo, la verite se ke yo pa janm bay Anèl valè l. Ou gen dwa di li se dan le mal. Ou gen dwa di li dan le mal wi.
Piske se mal la sèlman ou panse. Men nan mal la gon byen. Paske si yo te tire leson Anel Joseph bay la polis ou byen responsab prizon yo, li pat ka soti la. Se paske enpòtans yo te dwe ba li, yo pa janm bay li. Se sak fè maten an lè map li pwovèb la, mwen di na pral retounen ladan l. Paske li di louvri zòrèy ou lè moun ki gen konesans ap pale. Donk, Anèl Jozèf son nèg ki chaje ak konesans nan matyè prizonye pou l sòti. Wi, se vre.
Paske sa fè twazèm evazyon ke l fè. E, dezyèmman, Louko, men prizon sa a, konbyen fwa l kraze deja? Konbyen fwa l kraze deja? Konbyen fwa menm prizon sa a kraze deja? Yo di pa janm gen dispozisyon ki pran. Vwala! Donk, yo pa janm tire leson de sa k pase nan prizon sa a deja. Vwala! Vwala!
Vwala! Mètnan, èske le krim? Kiyès wap wap reproche? Se Anel ki prizone ki toujou entelijans ki itilize entelijans li poul sòti e lèl fin sòti apre kelke tan li vin yon wa. Eske se li menm wap kondane oubyen se moun ki responsab yo wap kondane? Nan e klè a se moun ki responsab yo. Apa ekoute ekoute. Se sa mwen di w e se sa mwen di w pè matè nan tout bon si n paka jere prizon dayè madam mesye
kidem fon lojik avè nou. Jodi a si prizonye deside kraze prizon yo gen dwa wi. Yo gen dwa wi prema tèt a tout. Pal dou poukisa? Ou gon sistèm jidisyè ki kanpe.
Pa gen moun kap jije. Pa gen moun kap jije. Yo pa ka jije. Eske w konprann? Yo pap janm soti. Yo pap janm soti.
Donk yo anndan prizon an. Yo pa konn kilè yap soti. Donk

Map gade de foto prizone yè madame sa ak video. Nèg yo mèg, nèg yo chèch. Nèg yo chetif, nèg yo pa bon menm. Donk wè se de moun ki pa nan manje, ki pa manje. Lè w wè se de malad madame mesye donk ki tretman w ba li. Se tout sa pou n kesyone madame mesye nan peyi a. Jodi a si se pou kraze prizon, e pa premye, e pa dènye prizon kap kraze. Mwen pase louko.

ki gen kapasite pou fè etid psikolojik sou moun. Kòrèk, kòrèk. Men, syantifikman, fò dwe vwèman etid. Se pou pèsonaj pou yo pran konsa. Konsa, konsa, wè. Konsa, konsa. Non, non, non, non, non, non. Paske ka gen plizyè Anèl Jozèf. Se klè. Pandan n ap panse, n ap reflechi a. Se klè. Mètnan, an nou gade vizyon Anèl Jozèf. An nou gade sa misye te di. Misye te di feray l ap sòti. S on kwayan. S on kwayan, wè.
Misye s on kwayan. Misye s on kwayan, trè byen. Yon kwayan. Klè, klè, klè. A, non!
Misye kwè nan sa. Non, klè, misye kwè nan sa. Misye son kwayan.
E tout batay misye mennen yo tou son batay avèk yon bakòp mistik. Klè. Ekoute. Ke se swa Vilaj de Dye, ke se swa nan Latibonit, ke se swa nan kase prizon tou. Donk, misye konn kwayan. Donk, misye mennen yon batay avèk yon bakòp mistik. Misye son kwayan. Misye son kwayan.
Klè, klè. Sa di ke, e misye te di, misye di, m se pitit feray, m ap soti kanmenm. Wè. Kòmsi. Koulya jenerasyon sa sa pa dil anyen alò ke si se lontan si se lontan nèg tap bay sa enpòtans trè byen trè byen hein trè byen misye di w se pitit feray lap sòti kanmenm misye di klè misye voye lap sòti kanmenm men nan kisa misye kwè ki entelijans misye genyen ki ekoute louko fòde nou antre nan istwa peyi nou trè byen.
Ou pa ka pran yon nèg kankou Anèl Jozèf pou w konsidere li konsa kon. L ap detounen yon pakèt moun ki fè gwo etid. L ap dil ak yon pakèt moun ki fè gwo etid. L ap dil ak yon pakèt moun ki gen mwayen ekonomik. Men w pa ka pran l alalejè. Alò, si l pa t genyen, m tande, alò, refleksyon w nan sou kesyon entèlijans Anèl, paske li fè l twa fwa. Donk se pa yon mens afè. Men mesye eske n panse si l pat genyen, si l pat genyen gwo gwo bra kòm si te moun ki te akonpanye l gwo tèt ou panse yo Anel tap ki soti la an depi an depi de kwayans li Wi men se sa k fè yo vin se sa k fè yo vin Anel la an depi de kwayans li se tout sa yo k fè l Anel la se kwayans li se entelijans li se sa k fè l Anel la ekoute gwo nèg sa yo yo pa chita ak nenpòt moun bon poukisa yo poko al vin chita avè w Ou pa mwen, se ke sa yo bezwen an, yo pa jwenni nan ou. Yo pa jwenni nan mwen, oui. Se pèsonaj la, se pèsonaj konplè a, pran misye. Il nè pa sèl. Pran entelijens misye, fizikman. Pran lèzè misye, pran lèzè tout le plan. Li tap imposib pou Anel ta soti sèl, kòm di yon nèk ki deside li planifye, an dan li di tèt li, bon mesye, men sa nan fè tèl jou,

Tande, tande, louko, louko banm di ou, an on nèg ki li di li nan prizon, li fè yon videyo li di li pral sòti,
li pral sòti, li di li pral sòti, ok, ok, on moun ke le mond konnen ki sa l fè nan peyi an, li di li pral sòti, pa gen okenn dispozisyon ki pran pou ranfòse sekirite nan prizon yo. pou pèmèt ke gen plis zye ki gade l nan prizon yo, epi li jis. Il n'a pas été libéré. Ok, j'enlève.
Ok, il s'est donc évadé. Il s'est évadé.
Se klè. Selon sa tout moun wè. Mètè nou ka kesyone kòm nan nou. E se li n'ap di la. Fasilite avèk, avèk lakèl li soti yo, men ki sa. Liberasyon pa gen plas li la. Koute, koute.
Mwen mwen jwenn Josué. Mwen mwen jwenn Josué. Josué. Ankò pli. Wè, mwen pran Josué. Mwen mwen asepte Josué. nan liberasyon an, pou Anèl gen ase de fòs e de kouraj, entelijans, konesans, pou l pèmèt a tout gwo chèf sa yo, libere l nan kondisyon sa a? Kòman libere l la?
Mesye, sipozon m di w wi, menm lè w ta sipozon, ou ta sipoze, alò pou Anèl gen tout pwa sa a, pou Anèl, mesye!

Son pèsonèj ou pa ka imajine entelijans li, ou pa ka imajine konesans misye. Misye pran tout moun li mete on kote, epi kap, m te ka di w, kap fonksyone. Misye gon lidèchip konsa mesye. On nèg konsa, mon chè, Gedeon te gen rezon. Li di e pou on nèg, Gedeon te di sa, se pou on nèg pou yo tiye. Gedeon te di son nèg pou jwenn paske misye ap si tèlman ap fè bagay pou y pale avè w. Antouka, fòk li pale. Li klè ke Men, men, men, men, men, men.
Li klè ke yo di a Men, madame mesye, sa anèl, kap anèl, pase la a, anèl de. li lèd anpil pou peyi a. Li lèd anpil. E jodi a ke chak moun pran responsabilite yo. Paske sa a, m pa konn ki jan nou kapab kalifye l paske anèl pa soti pou kont li. Non. Li gen moun avè l. E gen de konplis menm anndan prizon an. Moun kap jere prizon an gen de konplis ok li gen de konplis. Misye nan deside fon peyi misye. Ok
Mentnan li kite prizon an avek yon paket lot prizonye gen anpil ki mouri tou prè de yon dizèn ok mentnan kisa ki avni Anel se la se sa se sa le deba mentnan. Konnya pandan ou pa rantre nan avni an Louko Anel fè de bagay nan peyi dayiti Nan pil lòt peyi, moun ki chaje ak lajan, m ap pale de milyonè ki nèg dwòg bagay se ki nan prizon ki pa ka reyalize. Misye reyalize yo.
Se pou yo plezante. Mètnan ki avni Anèl?
A ki pwofit sèt evazyon? E kesyon k ap poze kounya la, kote Anèl ye? Ki bò l ka ye? Premyè enfòmasyon ki vin jwenn emisyon Maten Deba. Enfòmasyon! Anèl Joseph nè pa atandu o Vilaj dè Dye, ni a Gran Ravin. Paske, Vilaj dè Dye, izo klè sou kesyon an. Li pa nan kesyon Anel la okontrè Izo ap prepare l la mesye vilaj de dye yo avèk byen antandi konkou gran ravin kèlkeswa kote Anel ye ap yo deniche l pou yo tiye misye enfòmasyon li ta plis parèt ke Anel genlè ta gentan savyen pou l al ranplase odma sa w di m la a savyen a wè.

Izo manoy nèg yo kanpe min yo di pa fè afè anel la paske anel fè yo sibi deja o kontrè yo menm nan moman yap pale la si yo konnen anel yon kote yo pral atake misye
paske lè anel sot nan penitansye se yon chèf bandi se lik fizye l wi li pran plas li konprann konprann konprann. Nan istwa gang, jeneralman, e konsa, lò te, lò te chèf, ou, ou, ou, ou, ou al repoze, gen yon nèg ki ranplase w, ou pa ka tounen vin, gade tèt kale pou wè, anpil fwa, ou pa ka tounen, ou pa ka tounen kòm chèf ankò, ou pa ka tounen kòm chèf ankò, menm kote a. Alò, an diferans tèt kale ak anèl la, tèt kale te chèf, li nan prizon, lè l sòti yo te di e pou sa yo mete li deyò menm?
Se nèg ki fize l, men anèl, lè l te sot nan prizon penitansye,

Nèg pòs pye yo, machan. Èske n sonje epòk sa a? E ti Bepri te pati nan mitan. Se nan batay sa a Anal te vin pran bal. Vin pran bal, vwala, egzatteman. Mètnan annou etann pou n wè.
Men kòm anba se lakay li, e tou pre lakay li. Ba an de sou, e de sou li nan. Se nèg la ti Bepri ye, se nèg nan zòn nan. Paske sa k rive, mesye, alò la nou menm n ap eseye pran dèz ipotèz, kòm si pou n gade wè ki sa k ka fèt, men sa k rive se ke tout lè l nan prizon an, Baz li ap ap fèt deyò a, li konn sa l pral fè. Li pa annik soti konsa pou l al fè pandan l te.
Tout afè l gen ta ap tann li. Vwala. Tout bagay li dayè l te di l. An nou tande.
Alò li di.
Ban nou yon kèk eleman defòmasyon. Ki sa anplis ou ka di nou? Atè a. Bawon ki sa anplis ou ka di nou sou dosye sa a? Bon, n ap salye tout fidèl branche yo. E nou konnen ke nou menm se pawòl geto. Gen de bagay depi l rive nan peyi a fò n al chache sous la pou n ka bay oditè oubyen oditris Maten deba yo bon jan enfòmasyon. Jounen jodi a ke ka Anèl la e nou ta vle ke gran nasyon an konnen byen. Anèl pa ka al nan Vilaj de Dye. Li pa ka ale Gran Ravin. Nou konnen sa k te rive ke Anèl. te gen yon gwoup ki te anndan vilaj, li te manipile mesye yo, li te fè yo konnen ke fò li ranplase Izo. E mesye sa yo te tire sou Izo, e n ap wè semèn pase, te gen yon videyo ki t ap pibliye, w ap tande m? M ap tande w, m ap tande w. Mwen tande. Wi, wi, m ap tande w, m ap tande w. E te gen yon videyo yo t ap, yo t ap pibliye yon moun yo te rache, yo te tiye l gran ravin, y al rache l nan vilaj. Se menm mesye sa, se sòlda. Anel ke l te ye. Sa vle di ou wè gen yon rankin ant Vilaj e Gran Ravin pou Anel. E jounen jodi a ke yon nèg pa ka wa yon kote ou kite kote a epi gen yon ranplasman epi pou vin retounen wa ankò. Men definitivman Vilaj pap resevwa Anel, Gran Ravin pap resevwa Anel. e l gen plis chans, de sa w di a la, Anèl gen pou l antre Latibonit nòmalman. E pandan n ap pale avè w la, daprè sous fiyab ke nou menm nan emisyon Maten Deba, Pawòl Geto, Anèl se li k pral ranplase Rodma nan Latibonit. Sa vle di ke nan moman la, Anèl pa ka pwente pye l nan Vilaj, li pa ka pwente pye l Gran Ravin. Trè byen.
Mèsi. Mèsi anpil Baronne. Donk se yon dosye n ap swiv. N ap swiv e nan jou k ap vini la, m ap ba w plis detay de pozisyon Anèl. Trè byen. Mèsi anpil.

Maten deba, pawòl geto vin fè ke nou genyen enfòmasyon atè a. Dayè sa fè ke pawòl geto kreye menm. Pase maten an, si n ta vin fè emisyon sa nou pa t ba ou enfòmasyon sou sa k pase a. Alò gen de detay fò nou ta fon pale avèk Anèl. Mwen m pa ban nou manti, ou konnen nou pa bay bandi pale. M ta renmen fon entèvyou avèk Anèl Joseph. Lè l gen tan, lè l kapab pou l esplike kijan l fè sòti. Kòman l fè sòti. M ta renmen fè yon entèvyou a msye. E Paul Guetto se sa menm. Sètadi, li mete nou an kontak a baz la, a tè a. E de fèt nan tè a. Men nou fè yon ti analiz. Mezanmi! Nèg a kraze yon prizon. Li gen yon M4 nan men l menm atentatout. Son skandal publik. La polis an alèt. Esko la? Koman te ka fè ke te rive la tibonit? E tout pakou sa a mou fè. Osi senp.
Osi senp. Osi senp. Osi senp. Li pa se pa moun kap bè se son kamyonet li pran. Kamyonet? A nou kou. Non, li se son kamyonet.
An li se son kamyonèt? Wi, li se son kamyonèt, li se son kamyonèt, pwobableman yo ka kite l nan mitan wout, paske l ap trè fasil pou l pase pa mòn kabrit li antre donk li antre dechapèl li fè wout latibonit lan depi l rive lyankou ou konnen tout baz sa gen sa se lòt ramifikasyon wi san oubliye espas kote y ap tann li moun k ap vin dèyè l pou mwen menm E la pa gon presans polisye yo nan to. Nan pam nan tèt mwen. Menm si misye sezi kamyonèt. Misye gon baz on kote kap tann li. Non men se klè.
Ou paka.
Nan ka sa yo. Nan bagay sa yo. Se bagay ki byen monte. Ou ka wè nèg la monte on motosiklèt la. Aprè 10 minit. Li sou on lòt motosiklèt. Wi klè klè klè klè klè. E sak bèl la gen enfòmasyon.
Li gen dwa nan on machin.
Klè. Lò lò. Paske lè ou di konsa. Li pran on kamyonèt. Li pap fè tout pakou ak kamyonèt sa. Non non non. Non li pap fè tout pakou avèl.

Wi. Yo pa debouke la. An pwoblèm mouche. Epi pou mwen, pou mwen kòmsi janm antre, janm antre lakay mwen kòmsi yè swa epi mpa wè gon moun ki dim e mesye fon ti bese vit nou a. Ou wè apolis yo ou tande Anel deyò ou konn kisa ak Anel epi yo diw men Anel ap avanse la. An pwoblèm pwoblèm.
Li pa. Li pa yon sèl grenn ki wèl. Mwen e poze l grenn grann yo se tout. Ok bon. Te kadou ya an alèt kom si. Nèg sa yo lòt fouye machin.
Lòt de nèg sa yo fè kou sa pou y ap retire kò yo la mouch pase devan yo. Bon m ta yon zanmi wi. Pwoblèm. Antouka an ale. Pase byen byen fasil.
S on dosye n ap swiv isi an. E pandan ke pandan wikenn nan nou pral kolekte enfòmasyon pou ou donk atè a nan baz la. ok atè a nan baz la e m sur ke lundi maten nap jwenn lòt enfòmasyon Men raple moun yo Anel se pa premye fwa ankò i defye lapolis e la polis ou konprann ou wè Anel
ou tou konn sak bèl la ou ka fon diskou pou lapolis ou wè lapolis m pa konn si yo pale maten an men ou ka tou fon diskou la. Ou di men sa lapolis pral di. Pral di wi. Efektivman, lè yo pral pale yo pral di egzakteman sa w wè yo di. Paske e menm pawòl yo. E te gen yon tantativ de kou de evazyon ki te fèt. E gen plizyè polisye ki Wi tantativ. E gen polisye lapolis pran pran kontwòl sitiyasyon an. Gen mezi ki pran pou akonpanye popilasyon an pou sekirize l. Nap mande popilasyon an pou kolabore avèk lapolis paske pou ede nou. Epi pral gen avi de rechèch. Gen avi de rechèch ki pral mete kèlke. Pou tout prizonè nèt. Non pral gen avi de rechèch pou tout prizonye yo. Ben wi, ben wi, eh wi. Se sèten, se sèten tout prizonye yo mesye yo pran yo fasil la, se pa e pa nèg pòtoprens yo ye. Wi, wi. Yo pa konn kote pou yo ale, oubyen bagay la fèt yo pat konnen, y a y pran yon chans. Trè byen, ok, an n gade pou nou, nap kontinye, nap swiv dosye sa a madam mesye, donk nan emisyon maten deba, an n ale, an n al gade politik la kounye a.

nan tranzisyon kèlkonk pou bay ki sa kòm rezilta. Ou pral tonbe nan eleksyon ankò epi pi rèd, pwoblèm pi rèd. Tout an n poko ka antann nou pou n fè bon jan eleksyon, pou n pa fè bagay pike kole, n ap toujou nan menm pwoblèm sa yo. L ap trè difisil pou peyi a konnen bon eleksyon.
L ap trè difisil. E depi 90 nou poko janm ka fè yon bon eleksyon nan peyi a. Lap trè difisil. E toujou dè eleksyon konteste, eleksyon e kom gen eleksyon vwe monte. E sak bel la konteste davans wi. Konteste davans paske jen strikti elektoral yo monte yo toujou gen anpil kontestasyon. Toujou. Toujou. Toujou konteste. Toujou. Depi 90. Nou pa jen fon mwen eleksyon. Sa ve di nou nou kondane pou nou rete nou estabilite politik. E ki di estabilite di povrete. Ki eski di eleksyon. Nou pa kage devlopman avek estabilite politik. Ki eski di eleksyon nan peyi ya. Ki eski di. Fòk eleksyon fèt la. Kiyès ki di sa? Jodi an se ke Tande tande tande mesye Mwen menm mwen m pa nan m pa nan sa ki irasyonèl la M nan sa ki rasyonèl la M nan reyalite a E ladann mwen ye E n ap gade pozisyon m nan Maten deba M pa janm demake m de reyalite a La reyalite se kwa? Gon batay politik Gon ekip k ap mande Jovenel Moïse ale Gon lòt ekip ki se ekip pouvwa y ap planifye afè yo Ok Mètnan kounye a Si sa kap mande depal la pa janm arive metel deyò sa kap pase libela pa vanse. E sitou depi lontan ou wè E ladann mwen ye menm e ladann mwen ye la. Se pouvwa kap genyen.
Jiska prezan.
Depi yon bon bout tan se li menm kap genyen. Byenke semèn sa opozisyon pran fòs, li repran fòs. Depi aprè diskou bay e prezidan nan LONU an, bagay sa remonte opozisyon wi. Nou pa rann nou kont de sa. Ok. Mentnan sa poun konnen se ke. Kòman nou ka evite pou nou antre nan sa nan lòbèy sa? Paske sa nap rele lòbèy la sa nou deja wè ki sa ki pral nan lòbèy la Lap annik fèt lap fèt lap fèt nèt Lap fèt nèt
Ou dwe demandew kiyès ou dwe demandew pèp ayisyen De twa kontestasyon apre sa sot ande a Premye bagay pou n siveye la premye bagay pou n siveye poukisa pwen sa sou tab la maten an ou konn poukisa pwen sa sou tab la maten an M espere ke aktè politik yo e. pran letan pou yo tande kòmantè m pral fè talè a la. Premye bagay pou n veye la, se kesyon referandòm nan. Dimanch demen an se yon joune detèminant pou lopozisyon. Dimanch 28 fevriye a, li detèminant pou lopozisyon. E semen kap vin la tou, la semen avenir, li son semen detèminant pou lopozisyon. Paske, depi ke opozisyon kite Jovenel Moïse rive nan fen mas debi avril, li pral trè difisil pou yo. Li pral trè difisil pou yo. Konprann byen wi. Li pral trè difisil pou yo. Donk yo gen enterè jodi an pou yo federe antre yo menm, sak te gen pwoblèm mete l de kote, pou yo konnen egzakteman ki sa yo vle. Paske si yo pa rive jwenn yon rezilta pou yo ta pouse do prezidan Jovenel Moïse du pouvoir, yo pale dwat nan referandòm. Mètnan jodi a, batay yo pral gen pou yo fè nan referandòm nan, se fè yon batay pou moun pral vote. Madan mesye, a se pa bliye, Pyè Matè toujou di l, y a le gouvènman, y a lopozisyon. E le gouvènman se leta, byenke opozisyon tou se leta. Èske w la? Men lafòs legal. li nan men gouvènman an. E sitou si l apiye pa de sektè de entènasyonal. Jodi a jiska prezan. E nan sa nou ye la. Jodi a jiska prezan, madame, mesye. Ou pa yon pawòl entènasyonal la, se eleksyon. E m bal fè nou konprann, m bay kle pou nou konprann. M espere mesye dam opozisyon tande byen sa m ap di a la. Entènasyonal la, kelke swa la de yo,

Sa vle di kisa daprè nou menm? Pa ouvè je nou non. Pa kale je nou. Fè kite m ba nou non pou nou konprann. Tranzisyon. Si tranzisyon il en aura, li gen dwa pa fèt avèk Mecène. Petèt.